Nou te pale avan, nan mistè de la etènite, si yon moun, lè li vivan, li santi doulè, gen medikaman ki ka soulaje doulè li yo. Men imajine l nan lanfè, li va santi yon doulè ki pa t janm pral fini, pa gen renmèd, poz, oubyen nenpòt lòt bagay.

Nou va pale jodi a sou esperyans yon moun fè ak lamò. Ki sa ki fè moun sezi, se lamò. Nan yon bò, gen moun ki pa kwè gen kèk bagay apre lamò. Nan lòt bò a, gen moun ki kwè lavi va kontinye apre nou soti lemonn sa a. Bib la ak Senyè Jezi pale pil sou nanm lèzòm se yon bagay etènèl men gen anpil moun ki kwè lè nou mouri fini tout bagay anpil moun panse konsa jiska yon jou li te gen te fè yon eksperyans ak lanmò non RKM se kòm yon moun ki mouri Epi, lè li tounen ankò, li fè kèk eksperyans ki ka fè nou sezi. Nou te wè yon bagay ki te pase ak André Sourac. Apre li te fè yon siriji, li tonbe kòm yon moun ki mouri. Men sonje, nan siriji, mwen nan kabann lopital, e mwen soti nan kò mwen, mwen wè kò mwen, mwen wè doktè, enfimyè nan lopital, e mwen te gen konsyans ki mwen mouri. E pi, dapre tou sa k mwen te fè avan mwen mouri, mwen ta kondane an anfer. E lespi la mò te vini pou pran nan mwen. Mwen te di, Bondye, padone m, padone m, padone m. E mwen kwe. Se Bondye ki te di m konsa, ou va tounen ankò, si ou fè tout bagay diferan, ou va al nan syèl. Mwen te viv yon eksperyans konplètman diferan, e mwen konnen Bondye egziste. Lè li tounen ankò, li te chanje lavi l konplètman. Li te fè yon pakèt bagay erè avan, kounye la, li viv lavi l pou pale ak moun sou Jezi Kris. Lòt moun ki te fè yon esperyans ak lamò se evèk William de Lara. Mwen te pase pou yon siruji, doktè fè kèk bagay erè, enfeksyon pran kò mwen, epi tout bagay kanpe fonsyone, Dènye bagay m sonje, m pa t gen kondisyon pou respire. Yo te pale avèk mwen, rele fanmi, epi yo pwomèt mwen rè e li va mouri. Tout moun sezi akòz de sa. Yo te mete kèk medikaman sou mwen epi m te. Kite kò mwen e mwen deyò kò mwen, mwen te wè kò mwen, mwen te wè doktè, mwen te wè tout moun. Epi mwen te fè yon eksperyans konplètman diferan paske kò mwen nan kabann lopital e nanm mwen deyò. Mwen te wè limyè, mwen te wè kòmsi zanj Bondye bò kote m. Epi anpil zanj ki te di m, ki te montre m chemen limyè a. Nan lòt bò, m te wè yon pakèt demon, yon pakèt bagay nwa ki te vle pwoche bò kote m, men limyè ki bò kote m anpeche yo vini bò kote m. Men tande klè, se pa demon ki kriye, men anpil nan anpil moun ki kriye dezespere, epi mwen santi kòm si yon moun ap. pouse m e kenbe m pou m monte, mwen met monte anlè lopital, men te wè, kom si mwen anlè lopital, e mwen te wè lopital. Evèk m pat jan te al nan anlè lopital. Epi, nan ti mou an, se kon mwen retounen nan nan lopital ankò. Mwen te rete 2 jou, kon mwen 2 jou nan lopital. Epi, nou fouye nan entènèt, epi nou te wè an pakèt moun ki vrèman yo te pase kèk esperyans konsa, yo prè pou mouri, yo soti nan kò, e yo retounen ankò. Apot Pòl te di yon bagay konsa nan pawòl Bondye, M te konnen yon moun ki, katòz ane avan, m pa konnen si nan kò oubyen si nan lespri, li te al nan twazyèm syèl. Tèl gason te fè yon eksperyans ke lè li te antre nan syèl, li te tande bagay ki se pa yon bagay Ke bon nou pale ak moun ki sou latè. Mwen kwè sa se yon bon bagay ki Bondye ap kite pèmèt pase pou li fè yon avètisman pou chak moun. Si tout moun ta genyen yon opotinite konsa pou l gade ki sa ka pase nan le mond espirityèl, vrèman trè vit li ta vini bò kote Bondye. Gen moun ki li pa kwè nan bagay sa men pi bonè oswa pi ta lè li wè va tounen yon bagay ki pi ta gen moun ki pa konnen ki sa vle di pase lètènite nan lanfè.